M swete ke Bondye pran swen l Bondye beni l e nou gen 2 mo priyè nap di ki se nan non papa Bondye ki gen tout pouvwa a Dye 3 fwa sen Dye tou linivè Dye pè selès papa nou ki plo nan syèl la nou remèsye w pou lè sa a nou kapab kanpe devan w pou n to mèsi Senyè e nou kontan avèk chak moun ki te fè pati pèp Bondye a e sa ki poko fè l nou swete ke Bondye beni yo ke Bondye pran swen nou ke gras Bondye kouvri nou amèn nan non Senyè Bon frè Gerritson nap mande ou jodia kisa ki pouse ou ke pou vini

Kounya nou vin nou vin nan entèvyou oubyen nan ti bout videyo sa nou gen pou nou poste a men ansanm avè w la dan sa vèman fè m plezi.
Bon frè Guerry nou kontan avèk ou pou te avèk nou e nou diw byenvini lakay Bondye e nou konnen pa gen anyen ki enposib tout sa ki ou wè ki fèt se te volonte Bondye e nou kwè ke pandan ke ou vini jodia Bondye kontan pou ou e nou menm nou kontan pou nou te wè ou lakay Bondye. E nou swete ke Bondye pral fè yon chanjman nan ou menm, Bondye pral beni ou, Bondye pral pase avè ou paske nenpòt moun ki vini lakay Bondye, Bondye gen travay pou l fè nan li menm. E ou menm frè Guerrier, kisa ke ou panse ke Bondye pa ka fè. Se pa mwen Bondye ka fè tout bagay sof ke sa ki mal yo Bondye pa ka fè sèman Bondye pa renmen fè sa ki mal alò sa m panse Bondye ka fè tout bagay. Ya Bondye li menm li la poul fè tout sa ki posib tout sa ki bon e nap diw frè Guerry pandan ke ou vini lakay Bondye ou pa vini pou yon mal ou vini pou yon byen e Bondye ap baw byen ke ou vin dèyè a paske gen yon bagay ki plis posib lakay Bondye se te lavi ou kote ou pral pase letènite ou o dènye jou. Paske si te pou yon bèl kay, si te pou yon bèl machin, li te fasil pou te gen ide pou te gen lajan. Men jwenn prezans Bondye, lajan pa ka fò jwenn. Ebyen eh nap swete ou pa dekouraje lakay Bondye. Toujou vini lakay Bondye e nou menm nou la pou nou resevwa w e Bondye la pou l resevwa w e pou w grandi pitit ou, madanm ou pou w avanse nan tout mwayen ekonomik ou. E dezyèm bagay frè Guerrier, nou pa konnen kòman ki mwayen ke ou te soti lakay ou pou te vin legliz la. Eske se te yon pa yon revelasyon osinon eske se pa yon volontèman ou te vini?

Osinon se pwezans Bondye ou renmen ki pèmèt ke ou avèg tou paske pandan ou vini la a nou santi nou kontan pou nou fèt pou pale, pou nou dyaloge.
Pami kesyon lan se kesyon sa k pi bèl. Non se pa moun mwen renmen wè. Premyèman m renmen tande pale de Bondye malgre ou konnen tout sa map fè e ou ka remake tout sa map fè m met Bondye devan ladann kèlkeswa m pral travay m toujou kwè yon fason pou m di anvan m travay pou m bay Bondye 2 segond pou fouze m sonje ke lè w tap fè biznis lan lè w tap ouvri biznis lan ou te di li ouvri sou non som 24. Sa te fèm plezi anpil. E pa kont kòm se nan levanjil moun pa di sa paske rèv mwen se pou m gen yon boulanje e boulanje a li pap gen lòt non ke Sim 24 moun ki konn priye moun ki konn sa Bondye ka fè tou ou pa neglije ede nou priye mwen te kwè sèvitè nou pral kite nimewo l moun ki anvi ban nou èd lapriyè yo ka ban nou tou paske fòk rèv sa reyalize fòk

ap fè tout bagay. Paske nou pwal di bon, nou pap di Bondye pwal fè non, men Bondye ap fè tout bagay paske Bondye deja antre nan dosye a, el deja kòmanse. Paske de fèt ke Bondye te fè mèt plan an nan tè tou, se te yon premye pa l te ye. Paske pa gen anyen ki fèt san yon plan. Se yon plan ki kòmanse e ki bati e ki reyalize tout bagay. Ebyen frè Guerrier nap diw pa dekouraje byenvini lakay Bondye e ke Bondye va prann swen w e nou swete ke nou pou al manje pen nan non w ke nenpòt lè boulanje a fèt e nou kwè ke l pa trè lontan ke Bondye rezoud ti pwoblèm sa ke Bondye baw boulanje an e nap swete ke tout frè tout sè ann ede frè Guerison priye nan non Jezi ki gen tout pouvwa a. Eske ou ta renmen mete nimewo vi telefòn nan? Espesyalman. Bon, nap mete tou 2 nimewo telefòn.

e nou pa konnen kiyès moun ou gen wap salye.
Mwen menm m pa ta manke pa salye yon gwo bout tonton pastè nan pòdepè ki se pastè Elize Alfred e se yon nan papa pou pou pèp mòn Dorima pastè Goubert Louis Pierre depi pòdepè tou m pap Manke pa salye moun sa yo. A la fen map salye yon lòt moun ki chèf mwen li pa lòt ke Otilia Pierre. Moun sa se li menm ki te metem sou tè a, m pa bezwen di nou an plis ankò, sa vle di li se manmanm. An plis map salye premye fiw mwen ki se Stepharagan Jean. Ke m renmen anpil m pa tap manke pa salye demwazel sa e fanatik mwen yo tou yon salitasyon global pou nou tout paske nou anpil m pa ka site non nou malgre m wè komantè yo vreman m pa ka site non tout si m site yon m pa fini tout se ke ap gen ti jalouzi men m swete nou konprann sa m ba nou an gwo tout moun jwenn. Dakò
fanatik pasyans nan sendomeng ann rete la rete konekte pasyans nan sendomeng ap voye bagay pou nou nou swete ke bondye beni nou ke bondye anrichi lavi nou dakò nou swete tout moun bby rete avèk som 24 bby a la pwochèn.